Bonjour bonsoir koman nou ye sa pral depan nan lè ke w pral gade video sa e nouvèl ki kontinye ap boulvèse mond lan nouvèl ki choke tout moun e pa sèlman ayisyen e ou menm ki te pou prezidan ou menm ki pat pou li nouvèl sa pat ka pa choke w. E nou pat janm atand si se konsa yo tap arive asasine prezidan Jovenel Moïse. Jounen jodi an istwa peyi a li lèd. E pou nou menm tou kap viv andeyò peyi a. Paske kelkeswa nou pap gen valè ke nou te genyen deja. Kelkeswa kote w pase yap konsidere w kom kriminel. Nou pwal avanse. Lapolis prezante bilan materyèl e minisyon ke li jwenn nan men nèg yo, li arete 15 kolonbyen, 2 ameriken ki gen orijin ayisyèn, nou pral pale yon ti kras de youn nan 2 ameriken sa yo ke tout moun konnen, nou pap di tout moun nèt pase gen moun ki konnen l.

Reginald Boulos t konn itilize pou voye nan sid al bay asistans moun ki nan bezwen, sa vle di kanpay, mennen kanpay pou li. Misye se se nèg se nèg sa ki te avèk megafòn nan ki t ap di pa tire se di a nan moman nou ki t ap pral asasinen prezidan an. Li enpòtan pou dcpj kòmanse tande misye jodi a menm paske enfòmasyon yo ta fè konnen nèg yo ap etidye posibilite pou bay misye pwazon pou l pa pale. Tande koze. Fok nou rete vijilans avek koze sa. Fok jistis fet pou sa pa janm repete anko nan listwa. Misye son neg ki pi fwajil e nou pwal kite w tande tou e alepok e misye tap fon diskou. Nap kite w swiv. Zòn sa te banm yon bagay. Li te banm paran m, li te banm chadèt ke m renmen anpil, li te banm ti patat e m bliye kòman yo rele ti patat Patat, pa gen 2 patat. Wi, ti patat mov yo. Yeah, m renmen anpil. Donk mwen deside nan aktivite frè pèsonèl pa mwen pou ke m pote bay Lavout sa ke Lavout te ban mwen, m pote remèt pou mwen distribiye ansanm avèk Donk, si tout fwa yon timoun oubyen yon paran tande ke gen yon moun ki nan baz apolitik deside fè yon don, sitou o nivo edikasyon, li pa prezan, m gen enpresyon ke li pa enterese. E m panse ke fon an li la, fon an li la, li disponib pou lavout, men si yon moun pa enterese Fok yo patisipe ladan l mwen menm m pa ka m pa ka di otreman men kanmenm mwen felisite tout moun ki la pastè an prensipalman ki ba nou legliz li la fè yon gran preparasyon pou nou pou l ba nou legliz nou e ki pwofite okazyon di yon mo n ap di nou gran mèsi e direktè lekòl yo ki la ki kite aktivite yo paran yo timoun yo. ki la avèk nou, nap di yon gran mèsi. E mwen menm pèsonèlman, James Solages, map di nou ke mwen prè pou ke mwen akonpanye nou nan kèlkeswa lòt ti pwojè ke nou deside fè nan zòn sa a. Rezon ki fè ke m di nou deside fè, se paske mwen pa otorite. Mwen pa ka di ke map fè yon pwojè. Men etanke sitwayen de la ville, natif natal, Mwen genyen tout dwa m pou m akonpanye kèlkeswa asosyasyon oubyen komite de katye nan kèlkeswa aktivite mouvman ke y ap fè. Nou tande deklarasyon misye alepòk e misye se pitit Jean Solages Dieunonc. Antouka, e bagay sa yo vrèman tris. Ebyen nou pral envite w tande tou e minis defans kolonbyèn nan,